Jounal la te soulinye pèfòmans ekstraòdinè de Lamine Yamal avèk Ansu Fati. Ou kwè n pa ta gentan fè yon ti pase sou match la men avan ann gentan fè w pa w de bèl ti diskou sa a Xavi te fè avan match la. Sa te pati konsa devan sipòtè yo nan stad Olympique Louis Companys lan. Objektif prensipal la se genyen tout tit yo sezon sa a. Objektif lan pa chanje, nou bezwen plis ke jamè solidarite nou, soutyen nou, sakrifis nou, li enpòtan pou nou fè nou santi nou menm jan nou te nan kan nou an. Ekip lan pral kite poul sou tèren an, m ap tann nou a Montjuïc, Visca Barça epi Visca Catalunya. Ebyen se egzakteman sa ki te pase nan rankont sila a, ti mesye FC Barcelone yo te kite po yo sou tèren an vre. Se depi nan twazyèm minit de je Robert Lewandowski ta pral ouvri skò lan pou FC Barcelone. Oliver Skipp ta pral make yon double pou Tottenham nan 24 e 36 zièm minit de je, yon premyè mitan ki te fini 2 a 1 an favè Tottenham. Teknisyen Xavi Hernandez aprè analiz li di, Humm, ok, m wè sa m pral fè. M pral monte nan jwèt lan. Tout ti jèn mwen yo k ap monte an pwisans nan moman an, Tottenham p ap ka kenbe m. A note ke Aouo te soti.

Nap felisite ti jèn FC Barcelone yo pou eksplwa sila a, se te yon rankont eksepsyonèl. Nap pouse avèk Neymar Junior ki te fè la yn sou jounal L'Equipe, kote menm jounal sa a nan jou avan yo te fè konnen ke entènasyonal brezilyen an pa gen pyès anvi pou l kontinye nan klub psg a, yon enfòmasyon ki ta pral demanti pa antouraj Neymar Junior, ebyen sèt fwa si se ti mesye tèt mare an Arabi Saoudit yo, pli presizeman klub saoudyen an Al Hilal, ta sanble kap reve de Neymar Junior, ke nou tout konnen jiska prezan pa gen moun ki ka bat ti jèn nan nan zafè transfè. pi chè. Pou rapèl, transfè ti jèn nan vè klub psg a te koute nan lane 2017 222 milyon ewo. Pou Al Hilal ka jwenn sèvis jèn ti flannè a, ti mesye tèt mare yo pwopoze l yon salè 80 milyon ewo pa an. Antouka n ap tann reyaksyon ti jèn nan. Yon lòt kote, MLS la ap tante chans li sou Neymar Junior. Nou ka remake ti jèn nan trè demande nan dènye jou sa yo. Sa gen kèk jou nou te pale w de yon. Seul retour de Neymar Junior nan klub katalan an. Yo te entèroje antrenè Barcelone nan Xavi Hernandez sou posib retour Neymar Junior nan klub FC Barcelone nan. Sèt fwa si antrenè espanyòl la te ouvè pòt pou yon posib retour de Neymar nan klub FC Barcelone nan. Se te yon diskou ki te diferan de lòt sa l te konn fè nan jou ki sot pase yo. Yon kout pat an Arabi Saoudit kote flannè Cristiano Ronaldo kalifye klub li Al Nassr FC pou final nan koup Arab klub chanpyon yo. Se nan 75 yèm minit de jeu ti jèn Cristiano Ronaldo ta pral ouvri skò lan sou penalite. pou klub li Al Nass FC, yon match ki te fini sou yon skò yon gòl a zewo an favè klub Cristiano a Al Nass FC. Antouka ti jèn Cristiano Ronaldo chita pou final, eske ti jèn nan pral soulve premye twofe li an Arabi Saoudit? Nou pa konnen, tout souwè nou se pou nou wè ti jèn nan kap kontinye briye. Final lan se pral pou samdi 12 dawou sa a an fas klub Kalidou Koulibaly Al Hilal. Nou swete ti jèn nan briye nan final la e bòn chans an menm tan. Yon ti kout pat byen rapid nan dosye Ousmane Dembélé a, ke direksyon Barcelonèz la endike ke Ousmane Dembélé te a Paris e ke ofi.

kite. Ti medam Espay yo te pilverize ti medam La Swis yo 5 gòl a 1. Yon lòt kote, ti medam Japon yo te kale ti medam Nòvèj yo 3 gòl a 1. Peyi Ba ta pral kale Afrik di Sid 2 gòl a 0. Ti medam Etazini yo ta pral elimine devan ti medam La Suèd yo nan tire o but 5 a 4. Nan fè w konnen ke se premyè fwa sa rive, seleksyon feminin amerikèn nan elimine avan stad demi final yo. E d'autant plus, se premyè fwa tou ke yon tenant du titre elimine nan uityèm de final nan listwa koup du mond feminin. N ap pouse avèk ti medam Angletè yo ki te kalifye sou ti medam Nijerya yo nan tire o but 4 a 2. Ti medam Ostrali yo te.

Sè yo pa di pwen tou, nèg Tottenham sa yo tèlman difisil an negosyasyon ke jounal la mansyone ke Harry Kane refize kontinye avèk Spurs yo, Bayern oblije fè yon nouvèl òf a otè de 95 milyon de liv sterling, 70 milyon ewo. Antouka Bayern pa lache afè lan, nap kenbe o kouran sou kòman sa ap dewoule, afè a swiv. Yon lòt kote, Manchester City bezwen sèvis ti jèn Lucas Paqueta ke yo ta menm deja pwopoze 81 milyon ewo pou ti jèn nan sof ke West Ham ta sanble rejte òf sila a, byen ke Lucas Paqueta gentan dakò pou l rejwenn klub City. zen nan pou West Ham, machandiz li an pap soti nan men l pou yon montan ki enferyè a 90 milyon ewo. Affaire à suivre. Se ofisyèl, ti jèn nou Adarvic ke nou te di w ke FC Barcelone te vrèman enterese avè l ateri an Espay nan klub katalan. FC Barcelone avèk klub SC Fribourg lan jwenn yon akò pou ti jèn milye de tèren alman an pou 2,5 milyon ewo jisko 30 jen 2026. avèk yon kloz de rezilyasyon de 1 milya dewo. Sa vle di, si yon klub bezwen achte ti jèn Noah Davic nan FC Barcelone, lap bezwen 1 milya dewo. Nap raple w ke ti jèn nan gen sèlman 16 lane sou tèt li. FC Barcelone ap wè kòman l ka fè pou l wè si l te ka pran Vitor Roque ete sa pito olye de 2024, aprè eliminasyon klub ti jèn nan Paranense nan Copa Libertadores la nan peyi Brezil. FC Barcelone ki te deja twouve l alarechèch de ranplasan Ousmane Dembele pou kòmansman sezon sa a, wè de Vitor Roque ki deja jwè FC Barcelone, ranplasan. ideyal la. Sèl ti pwoblèm ki prezante la a, sèke nan kontra se an 2024 Vitor Roque ta sipoze rejwenn klub Blaugrana a. Nan moman n ap pale a la a, ti mesye FC Barcelone yo reyaktive dosye ti jèn nan pou yo wè si yo te ka fè l debake nan klub la depi ete sa a. Sof ke klub brezilyen an Paranense vrèman konte sou ti jèn nan pou rès sezon an k ap fini an desanm si Dye ve. Mache transfè o Brezil lan fèmen, si yo ta kite misye ale, yo p ap ka ranplase l. Antouka ti mesye FC Barcelone yo ap jwe men e pye pou yo wè si yo te ka jwenn sèvis ti jèn nan depi ete sa a. N ap kenbe okouran sou kòman sa ap dewoule, afè a swiv. Si n ta gentan fon kout pat nan peyi Litali kote klèb Napoli a te fè la yn sou jounal Corriel dello Sport lan ki te gen pou titr 230 milyon ewo pou le Napoli, kote ti mesye tèt mare an Arabi Saoudit yo bezwen vòlè Victor Osimhen ak Piotr Zielinski nan klèb Napoli a. Nan detay yo nan jounal lan, klèb Saoudyen an pwopoze a klèb Napoli a 200 milyon ewo pou Osimhen epi 30 milyon ewo pou Zielinski, yon salè ant 45 a 50 milyon ewo pa an pou Victor Osimhen epi 15 milyon ewo pa an pou Zielinski. Antouka, Ti jèn yo gen bagay nan men yo, afè a swiv. Ti mesye tèt mare an Arabi Saoudit yo vrèman enterese a Kevin De Bruyne, ti jèn yo ap reve de star Bèlj lan, menm jan tou pou Mohamed Salah. Ti mesye tèt mare an Arabi Saoudit yo, pli presizeman klèb Al Hilal lan, enterese a Luis Diaz. Ti mesye tèt mare yo ta sanble gentan ofri 50 milyon ewo pou ti jèn lan. Frenk Kessié gentan fè adye a klèb FC Barcelone lan, transfè ti jèn lan an Arabi Saoudit koute antre 10 a 15 milyon ewo. Ti jèn lan gentan pase vizit medikal li, sèlman rete ofisyèl. Ofisyalizasyon transfè sila. Pou nou fini, Mariano Diaz kanta pou li menm ki retwouve l lib de tou kontra, ka rejwenn tou klub ti mesye tèt mare an Arabi Saoudit yo, Dominiken an reklame 6 milyon euro nè pa an. Vwala, se te kèk aktyalite sa yo nou te gen pou n pataje avèk ou. Fè nou kado grenn abone a pou w ka ankouraje nou. Like videyo a, pataje l n ap rekwaze nan yon lòt videyo.